Tèt chaje wi, yon mesaj m fè pase yè, m wè l deranje anpil moun. Gen anpil kòmantè m siprime, tèlman kòmantè sa yo se tèt chaje. E gras an di a Dye, pi fò moun ki joure yo se mesye yo, medam yo pa di anyen. E m te pale ansanm avèk yo, yo pa gen yon fòk pou yo ni kòmante, ni pou yo pataje, ni pou yo like, senpleman kòmanse repanse bagay yo. M pa kont opinyon pa yon jèn fi, men m ka toujou di l yon bagay, Sil vle pran la pran. Mwen menm foli eklere, foli atis, foli sou moun pap fèm ekspoze sak si poze rete e e e pèsonèl. Pati entim yon fi pa sipoze lizib pou tout moun, pou tout je. E de no jou, medam yo pli jèn jan ke mesye yo. Mwen se sa ka deranje kèk moun, men ba may, sa se kont pa m ka di sa. Pe import relasyon moun sa, pe import sa moun sa te ka posede, pa ka fèm. e pataje entimite m avè l pa yon telefòn entèlijan ki ka pèdi san rann kont. Yon zanmi ka konn modpas li san l pa rann kont. Poukwa pa yon fanmi tou ki pa renmen w nan vi gason sa konn modpas nèg sa. Pafwa se pa menm nèg yo non k pibliye pati entim nou sou rezo sosyo. Nou pa t konn sa? Li pa yon pwoblèm avèk yon moun. Nou konprann? Men afè pataje sa yo, sa rete pèsonèl ansanm avèk mwen. E moun ki vle w la, moun ki respekte w la, ap konnen ou pou li. L ap konnen ou pou li, l ap gen tout tan l pou l jwe nan afè l, lè l vle, jan l vle, kote l vle. Li p ap presipite, paske afè l se afè l li ye. E si w pa kote l, l ap fè tout sa k depan de li pou l mete w bò kote l pou w jwi de afè l, men l pap dakò w pataje afè l pou afè l pa pran lari w. Se pa tout gason ki renmen pataje afè l avèk moun, peu enpòt ou te bon zanmi l. Se sa k fè nèg ki serye an, li ka nan baz ansanm avèk ou, men Afè li menm avèk mennaj li, sa rete pèsonèl ansanm avèk li. Pati entim mennaj li rete pèsonèl ansanm avèk li. Ou ka chwazi vle fè krèy ansanm avèk li, chèche lòt fi pou fè l, men sa ki gen rapò avèk mennaj li, li mete an kestyon. Ou pa gen dwa pou. Gwo lyon di konsa, ou ta vle fè nou kwè griyen lan di yo pa bon fanm antouka. Mwen byen kontan ke se yon gason ki di l. Ou konn pou ki sa m kontan? Se paske yo menm ankò, nou menm ankò ki te fin fòse yo pou yo griyen l ban nou an, Pafwa se menm nou menm ankò ki pibliye moun sa yo, aprè sa se menm nou menm ankò ki ap pale moun sa yo mal, k ap di jan de fanm sa yo pa t gen paran yo, pa t gen papa ki te pou voye je sou yo, pa t gen moun ki pou te di yo wi, ki pou te di yo la. Lè konsa, nou di fanm sa yo se fanm ki fasil, paske yo pre. pou yo fè tout bagay pou nou, just pou yo pa pèdi nou. Pandan se tan yo pa, yo inyore ke se pa foto, se pa griyen ki pral fè yon nèg rete ansanm avèk yon fi. Menm jan w konn wè yon fanm konn ap fè tout sa k depann de li pou li pa pèdi yon bon gason ki nan vi l, se konsa tou gen gason ki fè tout sa k depann de li pou li pa pèdi yon bon fanm, yon fanm ki toujou la pou li. Yon fanm ni wè nan fanm sa ke se pa yon piyajè, se pa yon fanm ki pral kouri avèk sa l genyen, men se yon fanm k ap la avè l, nan bon kou nan move tan, paske l gen tan montre l tout aspè sa yo. Sa vle di ki sa? Li p ap prese, li p ap presipite, paske moun sa a se afè pa l li ye. Nou gen defo. Nou renmen lave je nou sou pa moun. Padan se tan nou sere pa nou. E pafwa nou konn telman egoyis, nou konn kite madanm nou, fanm sa a, li fè tout sak depann de li pou l viv byen ansanm avèk nou, pou l leve timoun yo byen, li edike. Li gen maturite. Lè nal koze avèk medam yo deyò a kap nou ap di yo griyen pou nou an, nou fè konnen fanm sa li pa bon, fanm nan salòp, li manfouben, li pa pwòp, li pa rele sou kòl, se tout rezon sa yo ki fè nap chèche deyò a. Nou twò ipokrit. Se sam vle medam yo fè konprann. Nou ka marye tou medam, nou pa sipoze jwe wòl segon pou mesye sa yo. Nou gen 10 dwèt tou. Nou gen do. An? Nou gen pye, nou ka antre nan yon bèl kay tou. Nou ka gen yon bèl lakou tou. Ki sa se madan marye a k pou gen tout. Pandan se tan l ap enkrimine l ba ou, pandan se tan se fanm lavi l. Tout sa l genyen sou non l, sou non pitit madan marye sa. Pandan se tan l ap di madan marye sa se si l, se la l, se lòtbò. Komanse kale je nou, pa okipe yo. Se pa devan kap fè yon nèg ret ansanm avèk ou. Se pa konn gouye kap fè nèg ret ansanm avèk ou. Se pa konn fè sèks kap fè yon nèg ret ansanm avèk ou. Se pa pibliye foto ou, tout lasent jounen an, tout vizaj ou kap fè yo rete ansanm avèk ou. Moun pou yo rete a yo gentan wèl. Moun pou yo fè vi yo a, yo getan wèl. Yo pa wè vi yo nan ou. Paske yo wè w twò fasil. Ou pa bay tèt ou prensip. Vous êtes une femme tellement forte. Quel est votre secret? Jésus.
Sa m pral di nou la medam m pa swete l deranje nou menm ke se pa kounya m pa mande nou pou nou ni like ni pataje ni kòmante yon sèl bagay map mande nou kòmanse mete vi w an kestyon kòmanse mete demen w an kestyon kòmanse mete fiti pitit ou yo an kestyon e kòmanse mete vi w an kestyon ak kiyès ou pral fè vi w. Mesye yo rize anpil. Pa okipe yo kap diw griyen l ba yo sou rezo sosyo a. Tout sa yap fè la se pou kapab fè je yo plezi men kè yo gentan chwazi moun ke yo vle a. Tout pleyè tout tòg ou tande peu pòt sa nèg ou te tande kap diw sesi li se Dexter ou pa tout bezwen yon fanm serye pou yo fè vi yo tout bezwen yon bon fanm. Men lè yo pral fè chwa yo pap fè chwa de ou paske yo wè ou fasil. Selon yo menm, ou obeyisant, nenpòt lè yo di w griyen l, nenpòt jan ou ye yo asepte w konsa, ou menm ou santi ou fyè. Gen yon bagay, Kama te kapab kanpe pou nou. Se si e sèlman si, gen de bagay nou pa t konn fè yo sou rezo sosyo. Si ou te abitye mache kò tounen sou rezo sosyo, pe enpòt yon nèg ta pibliye pati entim ou, li pa yon pwoblèm paske pati entim ou te gentan konn rezo sosyo a avan nèg sa a te pibliye l lan. M swete nou pa deranje sa mwen ap di nou an. Si nou te konn fè zen deja, n abitye fè zen e nou se mèt zen, menm ke yo ta filme nou yon lè yon pòs, nou ta wè yon pòs nou sou rezo sosyo n pa ka jwe n pa ka estomake paske nou abitye fè sa deja. Gen yon sèl bagay mesye kap di nou griyen l ba yo a mennaj pa yo menm avèk menm pantalon san fouk yo pap kite mete yo pap kite madanm yo mete sou yo pou yo rete nan yon lakou ke se pa yo menm sèl ki rete ladann. Tout playè sa yo tout bezwen bon fanm pou met nan kay. E nou wè enpòtans yon fanm ki respekte tèt li deja. Nou konn wòl yon fanm ki respekte tèt li. Nou pap vin jere wòl pi bon. Men pa vin fè je mesye yo plezi. Pa fè je yo plezi paske yo pap fè chwa de ou. Yap pale w mal nan baz. Yo di w fasil. Yo ba w tout vye non ki te ka egziste poutan ou pa sa vre se just ou kite e e e ti konpliman ale avè w. Ti konpliman poto ale just pou kapab konprann ke ou se atis poutan se pa sa ditou. Se je yo wap fè plezi. Gon laj wap rive ou pap ka fè je moun plezi ankò, ak kiyès ou pral rete? Moun ou te konn ap fè je yo plezi a, yo pap vle ret ansanm avèk ou non. E pe enpòt yo ta ret ansanm avèk ou, yap pran bagay sa yo kòm yon frèt pou yo kale ou a chak fwa ou ta vle opoze nan lavi moun sa wi. Si ou panse m manti al mande papa w ou mande yon tonton w. Ou mande Dexter yo ki stil de fanm yo renmen. Yap diw tout kalite yo e gade pou w. Bonsoir ou bonjou sa depan de lè wap gade video a ou de peyi ke ou ye e se toujou yon plezi pou mwen a chak fwa map adrese m avek nou e mwen envite nou chak Depi se ayisyen w ye pou vin patisipe avèk nou nan yon layv. Layv lan m envite nou vini an se pa pou panse ke nou mete sa an kestyon. Nou gentan wè sa m vle di a. Men se pou nou pale pito. Se sa ki pi enpòtan. E primòdyal la se sa l ye pou mwen. Ke sa, ke sa sifi. Se sèlman prezans nou avèk sa n ap di an, konsènan drapo, konsènan fèt, e konsènan baryè, konsènan ensekirite a. E ou wè fèt se lè kè kontan, ou wè fèt se lè gen lapè, ou wè fèt se lè gen. Tèt ansanm. N ap gen tout tan nou pou nou fete, n ap gen tout tan nou pou kè n kontan. Men se pa ko le moman pou kè nou kontan. Nou gen tan konnen tout sa ki dèy nou nan moman. Se pa fete avèk ipokrizi, jalouzi, rankin, ògèy. Sa, tout sa yo se sanblan. E m ap fè nou konprann tou ke drapo a. Wi l se fyète nou, nou leve nou jwenn li an kestyon deja se pa li menm ki te la avan sa se youn e kouvri ble e wouj pa vle di ke ou se yon ayisyen pou sa lwen de la sa ki pral pouvo ke ou se ayisyen se lè n kòmanse mete tèt nou ansanm Lè nou 2, nou 3, nou 4 ka met tèt ansanm etanke aksyonè nou fon biznis ansanm san youn pap bezwen detwi lòt pou yo pran biznis sa paske l konnen ke e nou 4 ki te redi pou biznis sa. E lè n se ayisyen, lè nap renmen drapo nou, lè nap renmen peyi nou tout bon se lè nou dakò zanmi w lan, frè w lan, Konpatriyòt ou an reyisi ou pa kanpe devan l kòm yon obstak pou detui lavi l pou sa. Chak byen yon moun fè nan peyi a, se peyi a l renmen plis, li renmen jenès la plis. E a chak fwa w detui yon byen yon moun te genyen ki te ka ede kouzin, fanmi, zanmi, plizyè lòt jèn jwenn travay, Ou kontribiye nan sa ki ap pase la jounen jodi a kote ensekirite se li menm ki slogan nou nan moman. M ap tann nou tout. Nou pa. Viv selon mwayen w. Pou demen si Dye ve pou pa al di si ou te konnen. Paske si m te konnen toujou dèyè. E sosyete k ap pouse w pou w update menm jan ansanm avèk li an. Zanmi, fanmi. Mennaj kap pouse Alexis just pou ka nan sans sosyete a, se paske yo wè w ka fè yon ti mwa, ou gen ti mwayen ou ka fè degode. Imedyatman yo fini, se ou menm kap sanble pi nèg so a, maro zòn nan, tout non sa yo se pou ou lap ye. Avan ou fè foli pou w kapab fè moun wè, panse avèk de men w avan. E rad kite alamòd yè yo, se pa yo menm ki alamòd kounya. E rad ou wè Balenciaga lòt mak yo di ke yo menm ki nouvo, ki alamòd lan, gade pou wè èske lè w mete yo èske y ap fè w byen. Gade pou wè si w ap achte pou fè moun wè ou si w ap achte pou fè w byen. Li toujou bèl lè w achte yon rad li fè w byen. Olye w achte yon rad pou fè moun plezi, pou w sanble yon. yon bwa nan mitan yon rido. M panse ke gen granmoun ki ap tande m y ap konnen pwovèb sa. Se swa ou mete yon rad ki fè ou byen ou mete yon rad ki pou fè moun plezi. E antre de, kiyès ki an favè ou? Sa ki ap fè w byen ou sa k ap fè moun nan plezi an? Èske moun sa a nou vle fè l plezi pou li an, èske li menm tou l mete l an mezi pou l fè w plezi? Non. Se ou lap pouse Alexe. Pa konplekse viw pou pèsòn. Asepte viw janl ye a e travay di pou amelyore viw. Konnen ke lè se moun ki ap ba ou pa sipoze achte pou renmen. ou achte sa w bezwen. Men lè se ou menm ki ap travay, ou achte tout sa ou renmen. Pèsòn moun p ap ka mete an kesyon, pèsòn moun p ap ka di w gaspiyè paske sa a se lajan w li ye, ou travay pou sa. Men lè w poko travay, se moun k ap ba ou. Ouvè lespri ou, ouvè panse ou, pa kite moun pouse ou pou fè sa ou pa sipoze fè. Paske lè moun ap ba ou. Ou nan bezwen, ou achte pou bezwen, ou al nan mache a, ou achte rad la pou bezwen. Men se, lè se ou menm kap bay tèt ou, ou achte tout sa ou renmen. Toujou panse ansanm ak sa. Fè tèt ou plezi avan ou fè moun plezi. E pe enpòt sa ou fè nan je sosyete a, yap toujou jwenn yon fason pou yo kritike ou. Malè avèk ou menm si ou pa asepte fòm kò ou jan ou ye a. Malè avèk ou menm si ou pa asepte reyalite ou. e adapte w avèk reyalite w e travay pou soti. Mwen reponn ou, map poze yon kestyon e kestyon sa pou tout gason kap gade video sa. Si manman w ta abite menm kote avèk madanm ou, ou rantre yon bon lè ou jwenn men madanm ou nan kòlèt manman w, kisa ou tap fè? Ok, lè nou fin reponn, m ap fè yon lòt videyo pou nou, pou m di nou selon mwen menm ki sa nou kapab fè pou nou evite tout tapaj sa yo. E eske ou sipoze ret avèk yon fi ki pa respekte manman ou? Ou eske manman ou gen dwa pou l di fi sa sa l vle?